Hola bonswa kòman nou ye se mwen menm zanmi nou Janik ki retounen ankò avèk yon lòt video pou nou se pa chak jou leve pou mete gran wòb gran pantalon oh m wè m wè ti pès la oh ti pès wi ki ansanm avèk mwen. Gade ou wè lap manje. Yon ti dominiken wi men li toujou pase lakay la li toujou ansanm avèk nou. M renmen timoun tou. M renmen timoun anpil. Li toujou avèk nou. Ou wè de tout fason li vle parèt nan videyo a. Ou ta di moun yo nan se kefala bonswa ola ola pessoal. De tout fason te vle parèt.

Wouyy men sam vle di nou mes amours kote cheri m yo kote medam mwen yo mes amours coucou se pa chak jou ou leve pou tout moun wè se ou menm gen jou se pou leve pou moun nan pa wè kiyes ou ye ou chanje stil ou ou pran yon lot ti abiman sexy banm di w si w pase lundi mardi mercredi jeudi vendredi wap mete pantalon wap mete gran robe longue. Wa jou dimanch lan menm se jou dimanch lan menm se fen semèn nan oubyen m pa konnen kòmansman jou wap renmen nan. Fò fon ti seksi wè jan wap renmen nan wè wè mwen menm. Nou fon ti seksi nou wè seksi seksi seksi seksi seksi seksi. Gen jou fò fon ti sexy nou wè sexy menm si w te gen rondè sa pa anyen menm si ti vant ou te parèt menm jan avèk mwen nou wè mwen menm ti vant mwen parèt paske m fè timoun depi w anfante mwen toujou sexy sexy medam kreyòl mwen yo sexy sexy sa pa vle di ou pa sexy lè w anfante se pa chak jou pou zanmi w lan wè w epi pou l di men itèl non gen jou se pou chanje stil ou ou ranje ti kò w wè Mwen mete yon ti jup ki pa telman long long long. Dayè m lakay. Epi lè fini, ou ka lakay ou, ou fon ti abiman byen sexy nou wè. Byen sexy. Ou met yon ti jup. Lè fini ou met yon ti mayo anba l. Byen bèl. Byen bèl epi mare tèt ou pou ti stil Rosalinda. Nou wè li? Men Maria li soti. Lè l antre nan kay la li pap konn si se ou menm. Menm cheri a, menm fiyanse a, menm menaj la, menm pitit ou menm li ka soti lè l antre l ap di oh manmi humm yo pa konprann ou se pa chak jou pou kite moun konprann ou. Gen jou fò chanje stil ou. Gen jou fò mete w sexy Se vre nou konnen nan vi a gen pwoblèm Gen jou w leve avèk tout sousi yo Gen jou w leve ou pa de bòn imè Men se pa chak jou pou w pa de bòn imè Paske se pa sèl nou menm ki gen pwoblèm Le mond antye gen pwoblèm Tout moun gen pwoblèm pa yo Nou konprann Tout moun gen pwoblèm pa yo Men gen jou w leve fò w jere ti sexy w Sitou lè w pran week-end konsa nou wè sexy Volanges sexy sexy sexy medam gwo mòd mwen yo medam mansèl mwen yo sexy medam ayisyèn mwen yo sexy sexy Boulans sexy sexy sexy fè pitit sa fè pitit se pou jere sexy w pitit pafwa w pa ka jere sexy w Mete ti rad ou, menm si ti vant ou ta parèt nan fason, depi ou anfante se konsa. Ranje ti kò ou, menm cheri a lè l wè w pou l pa konn si se ou menm. Ou di oo, cheri mezanmi, ha! Ou rive avèk yon volim seksi sou li, nou wè? Ou mete bèl ti bagay yon ti jan long, kouvri rive sou dadash ou byen fre konsa, oo! Ki bèl sa bèl medam! Ki bèl sa bèl lè w ranje ti kò ou menm si w te fè plizyè timoun gade w met yon soutyen la ou ranje ou ranje kò ou byen ranje wè mwen menm souvan lè m soti nan lari moun yo toujou ap ban m dout nasyonalite yo toujou ap di yo ki peyi ou soti ki o sanble yon afrikèn ou sanble kolonbyèn ou sanble yo toujou konn a ki moun mwen sanble. Poutan fanm kreyol la m ye. Yo pa ka konprann fanm kreyol la. Mwen chanje stil mwen lem vle, janm vle. Mwen ranje ti abiman m ho lem soti. Fanm kreyol la san parey. Son fanm kreyol ki san parey. Fanm ayisyèn mwen yo, fanm gwo mòn mwen yo. Nou san parey, nou enkonparab. Humm chanje stil nou jere ti sexy nou de twa pitit pa ka fè nou pa jere sexy nou renmen tèt nou renmen tèt ou avan ou wè lè ou renmen tèt ou lòt moun renmen ou men depi ou pa renmen tèt ou renmen tèt ou bay tèt ou valè ranje ti kò ou jere sexy nou hee konnen nap renmen ti video a. Nap pataje li. Nap bay like. Nap kite komante pou mwen. Dim sa wi nan komante yo. Dim si nou renmen ti video a. Eske met kontinye fe ti video seksi yo pou nou. Dim, dim, dim. Map tann nou nan komante yo. Mwen renmen nou anpil. Chow, chow. Bizou. Dim, thanks for liking.